Nou menm lèzòm, pou nou arive viv anpè, nou bezwen de soutyen. Nou bezwen soutyen lòm, nou bezwen soutyen animal yo, nou bezwen soutyen de tout sa ki fè pati de lanati. Se jis pou ke nou arive mennen yon vi ki nòmal. Pandan n ap viv, nou gen yon gid. Gid sa a, se twa gran espri ke ki avè w yo depi lè ke ou menm ou te ne. Men konsa tou, gid ou se pwòp tèt ou. Paske etan. Sibkonsyan an, se li menm ki fè w apèl oubyen ki mete w an eta de veyatif lè ke yon ravay pwal rive w, sitou atravè somèy ou. Se lè sa a eta sibkonsyan ou pwal kominike avè w. Se pa eta sibkonsyans sa ke ou vin twouve. Lè jeni pase nan vwa sa pou ke yo fè ou apwoch de yon bagay ki pral rive ou. Lè ke ou pral gen konesans de yon bagay ki pral rive ou, se atravè. animal yo atravè de objè nan lanati yo arive fè ou wè sa nan rèv ou. Se sa k fè nan vodou an lè ou fè yon rèv li gen gran siyifikasyon sitou lè yo pral fè ou mal. Paske nou menm ayisyen nou itilize vodou anpil pou fè moun mal men pou kont nou pa itilize l pou ke nou fè byen majorite nan nou. Se sak fè aswè an nou pral pale de rèv ki gen pou wè avèk chat. Nap ba yo kèk siyifikasyon. Nan vodou an e siyifikasyon doun manyè jeneral. Nou mande pou ke ou menm ou tande avèk atansyon se jis pou ke ou gen yon ti konesans o sijè de rèv ki gen pou wè avèk chat. Lè ou reve yon chat, li pa gen yon sèl siyifikasyon. Alò, siyifikasyon chat sa a pral swivi de koulè epi gwosè chat sa a. Li genyen de seri de siyifikasyon ke nou menm nou pral fè w pa de yo swivi de kilti nou an ki se vodou. Donk, lè ke ou menm ou reve yon chat, di manyè jeneral, sa vle fè ou wè ke se yon moun ki pral gen chans nan jou yo k ap vini la yo. Se yon moun ki pral resevwa. Anpil bagay nan men fanmi oubyen nan men papa, nan men manmi oubyen nan men sè etc. Men pa kont ofon se pa tout lè li gen siyifikasyon sa. Nou pwale pli patikilyèman nan yon rèv kote ke ou wè aparisyon de yon sa ki gen koulè blan. Lè ke ou menm ou wè sa blan nan rèv ou, sa vle di ke ou genyen moun ki pwòch ou kap eseye kreye pwoblèm bò kote ou. Se sak fè nou diw ke lè ou fè rèv sa ou sipoze fè atansyon. Veye ou avèk moun ki bò kote ou, ou sipoze trè veyatif. Se jis pou ke de pwoblèm pa parèt bò kote ou ki pral rann ke ou menm ou mal ere. Le pli souvan. Pwoblèm sa yo konn pwovoke pa de mansonj, pa de trayizon, etc. Yon nan bagay ki pral pèmèt ke ou menm ou pa resevwa tip de trayizon sa yo, ou pa resevwa tip de pwoblèm sa yo, ou sipoze evite. Ou sipoze gen kontwòl tèt ou. Lè ke ou menm ou fè rèv sa. Lè ou fè rèv chat sa a, se di ou vle di yo ke pridan, fè atansyon. Kontrèman a chat blan, le pli souvan nou konn reve chat nwa. Di manyè jeneral, lè ke nou menm nou fè yon rèv ki gen pou wè avèk chat nwa, Nou konn lye li avèk des choses maléfiques. Alò, sak nwa sa a, li pral gen siyifikasyon li swivi de pozisyon li, swivi de kote li plase. Pafwa, ou konn wè chat nwa sa a nan dòmi w kote ke li parèt devan kabann ou. Pafwa ou konn wè chat nwa sa ap parèt nan kwen kay ou. Pafwa tou, ou konn wè w ap mache lannwit nan dòmi konsa epi w wè se yon chat nwa ki vin parèt devan ou. Alò. Nou prale dirèkteman nan definisyon vodou an, kote ke lè ou kwaze oubyen ou fè yon rèv de chat nwa, kisa sa vle di? Sa vle di ke li gen yon moun k ap eseye fè ou mal. Ki lè ke ou menm ou kapab konnen se eseye li menm l ap eseye fè ou mal? Se lè ke a distans Ou wè chat nwa a. Men, lè ke ou menm yan fè anpil maji, mazanza sou non ou, ke yo poko rive sou ou, se lè ke chat nwa sa a, ou wè l parèt devan kabann ou. Lè l parèt devan kabann ou, se ke Yo fè ekspedisyon an, men pa w kont, li poko ka atake w. Se sa k fè, dèke ou menm ou fè rèv sa a, ou sipoze kòmanse evite, pridan ansanm avèk moun ki pwòch ou, paske. Lè yap fè ou mal, le plus souvent yo pase pa moun ki pwòch ou. Moun ki pi fèb lan, yo pase pa li menm. Yon bagay ke ou menm ou sipoze aprann osijè de rèv ki gen pou wè ansanm avèk chat nwa se ke lè ke ou wè chat nwa sa li parèt nan salon lakay ou, li chita, ou mèt kwè ke se. Eseye e yap eseye pou ke yo kraze relasyon ou par de maji. Si ke ou wè chat nwa sa li parèt bò tèt ou oubyen bò zorye ou, alò relasyon amourez ou li gen sak rele twonpri, swa mesye ap twonpe ou oubyen madam nan ap twonpe ou. Se ti bagay sa yo ki pral aprann ou konnen ki lè ou kapab evite. Du moman ke ou menm ou wè chat nwa sa parèt bò tèt ou, oubyen bò zorye ou, bò tèt kabann nan, ou sipoze kòmanse pale avèk mari ou oubyen madanm ou lè ou leve, se jis pou ke ou retwouve ou. Pou ke ou anpeche tip de separasyon santimantal sa. Paske di moman ke ou wè chat sa li menm li parèt bò tèt ou, yonn nan nou ap twonpe lòt. Nou sipoze evite ke akoz de twonpri a pou ke relasyon an li menm li pa kraze. Si ke chat nwa li menm li parèt nan salon ou, li chita. Fok ou konnen ke yap fè maji pou ke relasyon sa li menm li kraze. Lè ke ou menm ou rive yon chat nwa nan kwen kay ou, konnen ke li genyen yon sot de lougawou kap eseye detwi pitit ou. Lè sa, yonn nan bagay ke ou menm ou sipoze fè. Avan ou dòmi, ou pran yon ponyen sèl ou mete nan chak kout kay yo. Se jis pou ke ou elwanye lougawou sa. Ou pa bezwen fè gwo bagay, senpleman avèk sèl la senpleman, se deja sifi. Yonn nan bagay ke ou menm ou sipoze konnen osijè de rèv ki gen pou wè avèk chat, sè ke Le plus souvent nou konn ap dòmi kote ke yon sat eseye ap rantre lakay ou. Sa pral depan si ke sat sa li menm li vin arive rantre oubyen li pa ka rantre yo chak gen siyifikasyon diferan. Si ke sat sa li menm. Li resi rantrem nan kay lan. Ou met mete nan tet ou ke ou pral perdi tout sa ke ou menm ou posede ki few byen. Pou le ka de travay ou, pou le ka de mari ou oubyen madam ou, tout bagay ou resanti ki few byen, se yon sinyal ki di ke. Ou menm ou pral pèdi tip de lavay sa yo. Se sa k fè ou sipoze fè atansyon. Lè menm ou fè tip de rèv sa, yonn nan bagay ke ou menm ou sipoze fè lè ou leve, ou pral fè siy de lakwa sou ou. Epi ou pral di konsa, Nan non. Jewova m, Elohim m, Adonaï e Tetagrammaton rèv sa p ap reyalize. Se tou, ou pa bezwen di anyen ankò. Sa ke mwen mwen di pou di an, m sipoze repete l pandan 3 fwa. Epi pa gen anyen k ka rive. Se la w ap bloke tout mazanzan ki ap fèt pou detwi fwaye w, travay ou, etc. Dan le ka kontrè, si ke chat la li menm li pa Jwenn aksè pou l rantre. Anyen pa ka rive w sèke vi w bòne. Ou gen espri ki pwoteje w anyen mal pa ka rive w. Si ke ou remake ke lè w rive chat la l ap kriye la ou sipoze evite pran prekosyon avèk moun ki alantou w. Zanmi ki alantou ou. Paske depi wè chat la ap kriye, konnen ke gen bagay ki pral rive. Men se avèk moun ki alantou ou. Youn nan bagay ke ou menm ou sipoze konnen, se ke ou ap dòmi ou wè ke yon chat nwa arive mòde ou. Li grafiyen ou, ou mèt sur et certain ke ou pral pèdi yon moun ki pwòch ou. Ou kapab pèdi travay ou tou. Sa vle di se pa yon rèv ki nòmal, se yon rèv ki fè ou siy ke li gen yon bagay ke ou menm ou pral pèdi. Li kapab yon moun ki pwòch ou, an palan de fanmiy ou, li kapab travay ou. Lè sa, ou sipoze repete menm pawòl ke mwen menm mwen sot repete toutalè la, pandan 3 fwa. Le pli souvan, nou konn dòmi, nou wè ke gen chat ki vin atake nou sou kabann nou, oubyen li gen chat ki vin atake w pandan ke ou menm ou chita, peu importe kote ou menm ou te ka ye an. Si yon chat vin atake w, ou mèt sûr et certain ke li gen yon edmi kap atake w. Li kapab yon moun ki avèk nèg ou oubyen li kapab yon moun ki avèk madanm ou petèt oubyen yon lòt edmi nan lòt sans ki kapab vin atake w. Sa pral depan si ke ou menm pandan sware a nan rèv ou ou te venk chat lan, nan reyalite an se sa kap pase. Si ke ou pat venk li tou, ou pat detwi li, se ènmi an ki pral detwi ou. Men pou evite sa, ou sipoze repete. Pawòl ke mwen menm, mwen te repete pandan twa fwa yo. Tout bagay malefik sa yo, yo gen pou wè avèk kòz vodou. Donk, fòk ke ou menm, ou konnen lè ke ou rive chat sa a, ou sipoze pridan. Bon konsèy ke nou menm nou bayo yo, se jis pou ke ou mete yo an aplikasyon pou anyen mal pa rive ou. Yonn nan rèv ki trè bèl pou ou lè ke ou menm ou fèl, se ke lè ke ou rive yon chat de plizyè koulè, lè ke chat la li menm li gen plizyè koulè, sa demontre ou ke Ou gen siksè, bonè ki ap apwoche ou. Se youn nan pli bèl rèv lè ke ou menm ou fè rèv chat. A pa de lòt rèv yo, fòk ke ou kopye sa nou te di ou yo, pridan avèk sa ke nou menm nou di ou lan. Se jis pou ke ou pwoteje vi ou kont nenpòt bagay malefik ki ka apwoche vi ou. Li gen yon tas de siyifikasyon ke nou menm nou pa di nan videyo an. Men m sure e sèten ke plizoumwen ou gen ti konesans bazik la ki kapab oryante ou nan vi ou. Si ou te parèt pou la premyè fwa sou chèn mwen, pa neglije abòne yo. Konsa wap trouve plis ti konesans men si ou te la deja pa bliye bay nou love lan like epi pataje se jis pou ke moun ki pa sou paj lan gen aksè a ti konesans sa.